New York City, New York City, New York, gade New York City. Yè a se te, se te avan yè a, avan yè a se te gwo koze e nan Miami avèk 2 bèl afich, 2 bèl afich. M twouve ke nou gon tandans bay tout moun yon sèl moun merit, yon seri de sware ki reyisi, nou bay yon sèl merit. Gen de sware se matchup la ki bon fòn sispann fè sa fanatik klass fè sa anpil fanatik nu look fèl fanatik zafèm ap fèl depi kèlke tan men yo pa fanatik zafèm nou poko ka dil fèl twò souvan non paske zafèm poko fasilman jwe avèk djaz lè yon bal se de djaz kap jwe ladann fòn met lan tèt nou reyisit bal la li baze sou tou lè de djaz yo gen dwa gon djaz ki bokou plis demande, si n kapab di l konsa. Men se pa pa aza ke pwomotè yo pa tèlman amize yo fè bal avèk on djaz. Jan makèt la fonksyone depi kèlke tan, sitou, sitou, si, m anvi di ke bagay sa pran fòm li nèt lan debi ane 2000 yo, epi pou l vin, kòmsi m ta di w, on fason de faire, prèske obligatwa, a pati de 2010. Men si n remonte pi lwen, n ale lan ane 90 yo, ane 80, djaz jeneralman te jwe pou kò yo. Sa vle di pi fò afit djaz yo se pou kò yo te ye avan. Ke se Nouyòk, ke se Kanada, ke se Boston. Natirèlman gen de vil, gen de kote ki konsève si w vle, Façon de faire sa. Li di Paris, yon djaz ou pral jwe a Paris se prepare w pou gen pou kapab jwe pandan 4 èdtan pou gen mizik pou sa. Le Canada egalman djaz pou kò l la li la toujou. Men depi n antre lan Amerik di Nò la, alò pa lan Amerik la Ozetazini oubyen n desann Ayiti rive Sendomeng kòm te gen te gen dè tantativ pou se se 2 djaz. ki pou atire afliyans yo. Nan lè vil de pwovens nan Pòwoprens, ou ka lage djaz yo poukò yo. Donk lè w wè yon M tou te gen Zafèm avèk Kay, se yon bèl match-up li ye.

chwa o nivo de la sonorite ki ka menm raple w afro a. Donk melanj sa yo bèl. Lè 2 djaz ap jwe epi yo tou lè 2 pa fòseman lan menm rejis, se yon bèl pwopozisyon. Menm lè lan fas a fas, lè w gen 2 djaz ki lan menm rejis ansanm, li ba w enpresyon ke w pral lan yon konfwontasyon mizikal ki enteresan. Donk sak pase hier lan MTOW a Zafem pou bokou ladann, Kay pou bokou ladann tou.
Fanatik, zanmi, fanmi kòman nou ye m salye nou m espere ke nou anfòm se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou mezanmi lè 2 e djaz la ap jwe gen moun ki prèske konpare yo kòmsi se 2 match e foutbòl kòmsi kanmenm fò youn bat lòt m pa konnen kiyès ki abit si se. Si se fanatik yo ou byen tou m pa konnen. Nou konnen lè album Zafèm nan te soti a, Zafèm ta pral jwe Miami nan M-Tour m kwè. Zafèm ta pral jwe nan menm dat sa tou. Yon djaz tankou Klass te gen yon afich nan menm moman an. Ta pral gen gwo pale anpil nan jou sa a. Men kan menm tou 2 sware yo te reyisit. E sa k fè nou di lè 2 djaz ap jwe, E fòk nou pa konpare yo tankou kòm si se goumen k pral genyen, kòm si tout djaz yo gen mizik yo e nou abitye avèk mizik yo trè byen, m pa kwè e pral gen yon bagay. Ti konpetisyon an bon. Pa egzanp, New Look avèk Klass te gen konpetisyon sa a avan, men pandan Zafèm nan la, yo vin atribye Zafèm avèk Klass. Se pa kòmsi Zafèm t ap jwe avèk lèzanvi jwe de bò lakay. Zafèm t ap jwe avèk kay de Richard Cavé ki s on djaz menm lè nou p ap pale anpil de li sou rezo a men si n ap pran 4 djaz k ap mache kay ladan l. Si n ap pran djaz ki nan tèt echikye a kay ladan l. Se youn nan djaz ki jwe plis. Se youn nan djaz ki gen yon meyè reyonnman sou mache entènasyonal la. E se youn nan djaz tou, tout match-up ke w fè avè l, se yon bèl match-up. Donk nou pa ka vin lonje tout merit la, n ap pale de bagay yo sèlman, n ap pale de Zafèm sèlman, tankou Kay pa djanm la. Epi lòt kote a ou te gen Klass avèk Kreyòl la. Klas avèk yon strateji tèt chaje, anpil entelijans nan jesyon klas la, klas arive naje lan o twoub za yo. Sa m rele arive naje lan o twoub za yo, lan yon moman ke gen yon djaz ki parèt tankou mastondont ki fokalize tout pwojektè yo sou li, ou pa gen lenpresyon ke sa afekte klas.

Etap sa a san l pa pèdi plim. An temway ce ki sè pase yè a Boston, on pourra en parler tout à l'heure avec notre ami BS. Donk klas lan Guitar Hotel avèk Kreyòl la. Bèl fèt tou. Men lè n ap pale de fèt la, n pale de klas sèlman, n pa pale de kreyòl la. Kreyòl la se youn nan djaz ki pi stab ki gen la a. Son yon bagay mwen m pa menm konprann. Se yon djaz ki pa gen mizik k ap mache. Men avèk entèlijans Ti Djo ki kenbe yon pwoksimite pratikman sou baz regilye avèk kliyantèl li. Se bonòm Aimé, se yon nèg ki senpatik. E lanmou yo gen pou Ti Djo a li ale odela de lamizik. Yo renmen pèsonaj la, yo renmen komedyen an, yo renmen janl viv a moun. Son nèg ou gen lenpresyon, retire petèt de twa chout ou wè yo te yo kab bal pa rapò a de twa bagay ki te pase nan peyi dayiti nan zafè politik de deklarasyon l te fè de pozisyon l te fè ke moun pa renmen. Men lè nou rantre si w vle nan milye pa l la, milye mizik la. Sir Tips se yon veritab wa. Ok lèm di wa o nivo de lanmou. E se konsa ke w pral wè ke kreyòl la san album kap mache, san mizik kap mache, se yon djaz ki afiche sou yon baz regilyè Ozetazini, li trè demande e lè sware son reyisi. Ke se swa a Boston, kreyòl la trè fò Boston e Washington resamman kreyòl la fè bon figi. Donk lè Ti Djo ap palo de Apache yo efektivman son djaz ki gen dè fan enkondisyonèl ke yo rele tèt yo Apache. Donk ou melanj kreyòl la avèk kèlkeswa djaz ki o devan de la sèn nan, son gwo melanj yo lye. Sa vle di ke lan sak pase yè yo, fò n sispann pale de zafè m avèk Klass sèlman, fò n ka pale de kreyòl la avèk Kay tou. Panse se 4 djaz ki tap jwe avan yè nan Miami ok donk se ki devè arive ariva de bèl fèt map repete l ankò yn fwa ke m poko janm konprann mwen menm pèsonèlman. Pale anpil ki genyen chak fwa ke gen yon sware ki gen 2 gwo bal ladann. M pa konnen, petèt ke m pa leve nan sa, petèt ke jenerasyon pa m nan lè n t ap grandi se yon bagay ki te kouran pou ke nan Pòwoprens lan, nan menm samdi swa a gen 2 gwo bal. Pa t konn gen tout pale anpil sa yo. Pat konn gen tout pale anpil sa yo nou leve lan yon tradisyon kòm si m ta di w kote ke yon grenn dimanch ou gen nenpòt 20 kèmès lan peyi a e se konsa l te ye Nouyòk Siti tou gon peryòd Nouyòk lè zane 70 yon menm wikenn akolad ap jwe tabou ap jwe skacha ap jwe frè dejan ap jwe magnòm ap jwe tout moun ap jwe. Pat konn gen tout dram sa yo gen jodia depi gen debal depi gen sesi pale anpil nou konprann ipokrit yo sezi 10 dat m vreman swete ke pou 2024 la yo chanje apwoch goumen san nesesite a sensèman epa pòz prèt mwen map pran non men fòn rive yon kote nou wèl pa itil anyen e fòn rive yon kote nou rann nou kont ke nou vin ridikil tou ridikil nan ki sans nou te nan ti polemik nou klas newlook nou byen pwòp Parce que le competiteur immédiat de Klass se Nu-Look et vice versa. Kounye la se wèm yon bagay Zafèm Klass. M pa konn kot sa soti. M pa konn kotel soti e se nou k pwoblèm nan wi. Pase lè w pale avèk Zafèm ou pa santi sa lan ajanda nèg yo. Zafèm gon pozisyon Pou tout moun, pa pou klas oubyen pou nolo, nou gon pozisyon pou tout moun. Ok. Lè w pale bò kot klas li menm, lè n ap pale de Zafèm o nivo de mizisyen klas yo antouka, mesaj ki soti a se yon mesaj pozitif li ye. Bon konn yon nèg pral di m se ipokrizi, bon lè w di yon moun di yon bagay ipokrizi sa se yon pawòl ke w di paske w pa ka pwouve sa w di a. Men si m pran de twa reyaksyon anndan klas, yon nèg tankou Gongis klas la, se yon nèg ki montre l kontan pa pou chèz avè m nan. Ritchie esansyèlman, tout deklarasyon ke Ritchie fè pa rapò a zafè m, se ansanse ke l ansanse l. Donk kot pwoblèm sa soti m pa konnen oubyen èske pwoblèm sa itil tou. Polemik Nu Look avèk Klass la, lè li pa dejenere de part et d'autre, sitou sou rezo a onivo de moun k ap pale anpil, s on bèl polemik li ye. S on bèl polemik li ye parapò si w vle a dimansyon. de kreyatè yo, pa rapò a istwa yo, pa rapò a pase yo. Pa gen pèsonn ki kapab nye ke Nu Look avèk Klass oubyen Arly avèk Richie, sur les 20, 30 dernières années, yo se petèt de pwodiktè de mizik ki pi pwolitik, pwolifik, o nivo de la kantite.

Yo t youn te toujou an fas lòt depi le debi, men te gon fas a fas ki t on ti jan pi amikal, pi soup, pi bèl. Epi sa a dejenere depi n tonbe lan pawòl klas la. Li vin dejenere kote ke tout nèg ki lan klas se asasine y ap asasine New Look e tout moun ki lan fan New Look se asasine y ap asasine klas. Li pa t konsa epòk zenglen New Look. pandan ke rivalite a te toujou la. Donk mesye, kite zafè m kote l ye a, si zafè m gen yon djaz pou l nan polemik, kite s yon bagay ki fèt de manyè lejitim e ke gen yon rezon pou sa. Men pa vin deranje klas a New Look nan ti polemik yo. Paske gwo atant n ap tann nan la kounye a se te evantyèlman yon fas a fas klas New Look ki pou ta fèt ankò. Nou pa ka kraze posiblite de evènman ke n genyen an lan vle kreye lòt evènman. Èske nou konprann? Epi nou pa rann nou kont plis n ap pèsiste nan konpòtman sa a, mizisyen ayisyen se bèt ki dwòl. N ap ranfòse, si w vle, de pli zan pli posibilite pou yon seri de djaz pa janm jwe ansanm. E sa n ap fè la? N ap kreye yon atmosfè kote ke yon bal Zafèm Klass, li pral tounen yon bagay ki difisil, vwò enposib. Lè n ap alimante l. Men, nou rann nou kont ke si n pa t gen demach sa a, Zafèm Klass la te ka fèt deja, mesye. El tap on bel bal konpa. Donk maladi goumen sa nou genyen an san nesesite a son maladi li ye. Map gade m fon ti egzèsis jodi a kote map poste de twa kesyon ki opinyon nou djaz de lane oubyen map mande ki enstrimantis ki pou ta rekonpanse. De ti kesyon senp epi w rann ou kont anba kesyon se goumen nèg ap vin goumen. Sa ou mande wi bòdè aprè sa tout anbal son goumen Dener Richie men nou malad mesye son maladi liye fò nou on doktè konprann son maladi liye antouka kòm je le di se ton bèl fèt dè de kote. An tèm dafliyans, se evidan ke li pa t nan dimansyon premye zafè Mto a. Ok. Men se te yon bèl fèt. O nivo de Guitar Hotel la tou, n ap di rapidman pou moun k ap pale de fas a, se de distans, youn trè lwen de lòt. Lòt la se anba Miami nèt. Lòt la se pratikman lan mitan Fort Lauderdale la nan Vidi. Donk pou yon nèg ta soti lan, l ap difisil pou yon nèg ou ta fè 2 bal yo ansanm, pase distans yo long. E chak espas sa yo gen reyalite yo. La movèz nòt se ke Dener pa t prezan lan sware a. Pa gen pèsonn ki konn rezon yo. E rezon ke yo evoke yo. M te gen yon konvèsasyon ak manager an li te di ke se de pwoblèm familyal. Nou gen tandans bliye mizisyen yo se moun yo ye, yo gen timoun, yo gen tout bagay sa yo tou. Ki nature pwoblèm nan? Sensèman sa pa enterese m depi misye an sante e ke misye rekòmanse jwe. Nature pwoblèm nan pa enterese m. Se vi prive l. Paske yo di w bagay familyal. Nou pa oblije konnen si se a madanm ni li te gen pwoblèm, si se pitit li ki pa t anfòm. Sa se vi prive nèg la, biznis pa l. Donk si se mwen nèg ak tan n ap mennen ankèt sa yo, se ou pa p jwenn sa paske sa ne m'intéresse pas. Sèl sa k te enpòtan pou m te konnen se èske misye malad, li malad, èske misye an sante. Yo di m ke moralman misye te yon ti jan afese, men yo di m sante misye anfòm. Eske misye ap jwe aswè a Orlando m pa konnen. Men tou pòt a kwè ke misye ap jwe. Donk gen sa nan lavi a tou, gen moman sa a. Ann eseye pa bliye ke nèg yo se moun yo ye. Yo pa oblije konn tout sa k ap pase nan vi yo tou. Bon se konsa ou sot tande kòman Pipo Senlwi t ap pale de djaz yo nan kaway li mansyone yon moun tankou Ti Djo Zeni, Ti Djo Zeni se yon moun ki toujou li pa janm devan li pa janm dèyè tou e li fè zafè l se yon moun anpil moun apresye pa rapò avèk konpòtman l se yon moun ki trè saj avèk tout moun Richard Cavé tou se yon moun ki pa renmen pale anpil e ou ka wè majorite moun ki sou entènèt la k ap pale de djaz yo toujou pale w de Klass avèk Nu-Look Se 2 jazz sa yo ki preske nan konpetisyon byenke kounye a yo mete zafèm avèk yo antouka se konsa bagay yo ye nou menm fanatik ki kap opine gon fason pou nou e jere bagay paske se pa foutbòl se pa kout pwen se mizik mwen kwè tout jazz yo gen mizik ki ap jwe mizik pa yo e tout fanatik yo ap chante mizik jazz ke yo renmen antouka malgre ou pa renmen zafèm men ou toujou renmen ou toujou tande mizik zafèm mwen menm. M tande tout djaz nèt depi mizik la soti m tande l paske nou pa k ap tande yon sèl mizik tout tan tout tan m kwè se sa k fè ladiferans e djaz yo antouka mezanmi n ale n ap kwaze tousuit ak yon lòt videyo ki pral pi enteresan ke videyo sa rete konekte avèk nou pou w ka jwenn tout detay sou chanèl sa de djaz ou renmen oubyen de atis ke ou apresye a n ale n ap kwaze tousuit ak yon lòt videyo ki pral pi enteresan ke videyo sa tchaw tchaw.